Hello guys so m espere ke nou va byen nan non Bondye jodia nou pati pou yon lòt video kote ke mwen pral fè yon prezantasyon de aplikasyon ki ka pab fasilite nou pou nou fè mizik sou telefòn nou si tout fwa nou pa gen ase de fòtune ou ankò revni revni nou pa tèlman stab pou n ale nan studio m panse ke aplikasyon sa yo ka pab fasilite nou fè mizik sou telefòn nou ok Avan mwen kòmanse pa bliye like, abòne epi pataje a chak videyo ke mwen poste sou chanèl YouTube mwen. Ok! Premyèman nou gen aplikasyon Voloco. Voloco se yon aplikasyon ki vreman notwa. Se yon aplikasyon ki pèmèt ou fè mizik sou telefòn nou. So, si tout fwa nou bezwen telechaje aplikasyon sa nou kapab ale sou Play Store. ou ankò Google ok so se 2 kote ke nou kapab telechaje aplikasyon sa sou play store oubyen Google ok aplikasyon sa li pa tèlman reyalis lèm di li pa tèlman reyalis ou ka fin fè mizik la li pap janm konparab avèk mizik wal sòti nan studio so aplikasyon sa. Mwen itilizel tankou pou ototune li paske ototune nan li bon ok so aplikasyon sa rele voloco epi nou gen N track N track se yon aplikasyon ki pèmèt ou fè mizik sou telefòn ou aplikasyon sa ou kapab telechajel sou play store si tout fwa ou bezwen telechaje telechaje Vèsyon peyant lan, w ap bezwen kat de kredi pou w telechaje l sou Play Store. Men pa kont, Google ap fasilite w pou w jwenn vèsyon update la san ke ou pa bezwen kat de kredi. Ok, aplikasyon sa a li kazi, m ka di li kazi reyalis. Li prèske reyalis.

Non sèlman ou ka fin fè mizik la, ou pibliye l, si tout fwa moun oubyen nan anviwònman sa sou aplikasyon an renmen mizik la, ou kapab jwenn yon ti mwayen tankou kòb yo ka peye w nòmalman, y ap finanse w nòmalman si mizik la pran, pran, pran ki sa, pran it li. Ok, so depi w telechaje aplikasyon sa, ou fin fè mizik la, pibliye l.

Imedyatman ou fin met vwa a wap wè ototune nan pa regle sou vwa a vrèman ok so li rele tuneme ok nou kapab telechaje l sou play store oubyen oubyen gogo ok epi nou gen FL studio FL studio se yon aplikasyon ou kapab fè mizik sou telefòn ou li kazi reyalis. Poukisa m di sa? Paske li gen de efè tankou EQ ou ankò equalizer, compressor, li gen delay, ok, so li gen etc. So aplikasyon sa a pèmèt ou fè mizik sou telefòn ou. Si tout fwa ou bezwen telechaje l, ou prale sou play store oubyen si w bezwen telechaje vèsyon update la oubyen. Vèsyon ki pi avanse a, ou prale sou Google, si tout fwa ou pa gen kat de kredi, ok. Wap telechaje l. Epi nou gen dènye aplikasyon an ki rele Audio Evolution Mobile Studio. Se yon aplikasyon ki trè trè enteresan. Li reyalis. Poukisa m di li reyalis? Paske li gen de efè tankou EQ ou ankò equalizer Li parèt sou fòma tankou lè w ap travay sou laptop, lè w ap travay nan studio. Ok. Tankou frekans ki ba, frekans ki wo, ou kapab atenye yo. Men m ka di aplikasyon sa a li trè trè enteresan. Si tout fwa ou son apranti, ou ka gen di mal pou travay sou aplikasyon sa a. Bagay yo se step by step. Fò w trè pèseveran pou w kapab rive nan yon nivo pro ou ankò pwofesyonèl. Ok, aplikasyon sa a ou kapab telechaje l sou Play Store oubyen Google. Men sou Play Store, vèsyon update la li peyan. W ap bezwen kat de kredi. Pa kont, ou ka gen di mal pou w telechaje l sou Google paske li gen yon sistèm enfòmatik trè avanse sou li. Menm lè w telechaje l, li ka parèt on jan yo mande w lisans, license, ok so w ap bezwen lisans, ok so m ap di nou konsa aplikasyon sa ankò yon fwa li trè trè enteresan ok so si tout fwa ou bezwen telechaje audio evolisyon mobile studio ou kapab kontakte m sou 38 73 25 81 38 73 25 81 ekri m Ok si tout fwa ou enterese pou patisipe nan group mwen an ok ekrim map tann ou ou kapab ekrim sou whatsapp epi mwen menm map voye yon texto ba ou an retou ok merci rete branche avem pou pwochen ok pwochèn video ke map poste sou chanel youtube mwen merci.